Salut la famille et bienvenue Haïti élection A kelke mwa de eleksyon 2026 an Ayiti, Konsèy Elektoral Pwovizwa la, CEP, a pwopoze yon dekrè elektoral ki fè tranble klas politik tradisyonèl an Ayiti a. Pran ti chèz ba w pou w tande Ki sa bagay la ye? Konsèy Elektoral Pwovizwa la pran 2 mezi kle. Mezi sa yo choke politisyen ann Ayiti yo. Objektif mezi sa yo, selon Konsèy Elektoral Pwovizwa la, CEP, a, dabò se pou kapab.

de la jistis pou anrejistre pati politik yo, men an reyalite ki pa gen yon baz popilè, ki pa gen ansanm de manb ki adere pou kapab enplante yon pati politik. E jeneralman lidè politik sa yo se yo menm ki plis Konteste eleksyon an Ayiti. A chak eleksyon, lidè sa yo toujou pran radyo, pran rezo sosyo yo pou kapab soulve pèp la, pou kapab konteste eleksyon. Eleksyon pa janm bon pou yo, se nan objektif pou yo kapab gen sa yo rele jwenn chans pou yo kapab gen moun nan gouvèneman byenke yo konnen yo pa ranpòte eleksyon an men yo toujou konteste eleksyon an se youn nan objektif pou kapab elimine tout pati politik fantom an Ayiti se objektif ofisyèlman se objektif sa yo CEP a bay dezyèm objektif selon CEP a se pou kapab striktire pati politik an Ayiti. Sa se yon veritab kas tèt chinwa kestyon strikti pou striktire pati politik an Ayiti. An Ayiti egziste 2 pati politik ki pa striktire nan sans ke yo pa gen 2 liy ideolojik. Liy ideolojik yon pati politik medam e mesye se nan kisa Pati politik la li kwè. Si nou pran egzanp Ozetazini, gen 2 pati politik, gen repibliken, gen demokrat. W ap wè chak pati politik sa yo gen ansanm de valè ke yo kwè ladan l. Non sèlman kwè nan valè sa yo, men yo prè pou yo defann valè sa yo, pou transmèt valè sa yo a sosyete a. Pran pa egzanp, Si nou pran lè demokrat o Zetazini, yo kwè dan, yo pa gen pwoblèm avèk kestyon lomoseksyalite, le mariage pour tous. Pou otan, repibliken yo menm, yo gen ansanm de valè ke y ap transmèt, yo fè w konnen yo kwè dan la famiy. Ou p ap janm jwenn sou yon adminstrasyon yon repibliken pou ke yo vote le mariage pour tous pou yo vote lomoseksyalite paske nan repibliken an gen ansanm de valè ke yap swiv nou kwè ke ozetazini sou administrasyon ke yo te vote mariage pour tous sa se te sou yon demokrat paske demokrat yo pa gen pwoblèm yo gon jan yo konsevwa kestyon omoseksyalite a. Lòt egzanp nou kapab pran anski konsènan liy ideyolojik, liy ideyolojik la tou sou le plan ekonomik, w ap wè ke pati politik la li sipoze gen. gen konp konprann konnen nan kisa l kwè su le plan ekonomik, èske se yon ekonomi kapitalist, nan kisa l kwè sosyete a, ki apwòch, ki lekti, ki apwòch, ki filozofi li gen pa rapò avèk sosyete a. Se ansanm de valè ki kapab pèmèt ke pati politik yo, yo striktire. Men poutan ann Ayiti, nou gen anpakèt pati politik ki pa striktire. Kisa sa bay kòm rezilta? Sa bay 2 politisyen abolotcho, san ke n pap site non, jodi a yo nan phtk, demen yo nan rnp, aprè demen yo nan Fusion, yo nan Unite, yo nan Fanmi Lavalas, yo pa gen yon ideyoloji fiks, yo tout kote. Se son des nomades, des abolotcho politik. Se youn nan objekti, se nan rezon sa selon selon CEP a pou kapab striktire pati politik yo an Ayiti. Youn nan atik medam e mesye, youn nan atik ki bay vant mòde nan mitan pati politik yo se atik 139 la. Atik 139 la li bay anpil pwoblèm nan mitan pati politik yo ann Ayiti. Ki sa atik sa a di? Atik la fè egzijans. Li egzije anviwon 30 mil manm a chak pati politik pou yo kapab gen dwa pou enskri yon kandida nan kous elektoral la 30 mil manb ki egzije pa konsèy elektoral pwovizwa la san sa pati politik la pap kapab enskri manb e gen anpil panik byenke gen de pati politik pa egzanp rdnp ki fè konnen ke yap jwenn. 30 mil manb pa yo a yap jwenn 30 mil manb pa yo a e dot kote gen gen gen dot lidè politik ki konteste desizyon sa byen ke jiska prezan se poko yon desizyon definitiv paske se yon pwopozisyon oubyen yon pwojè elektoral li ye, pwojè de dekrè elektoral li ye, e li poko yon desizyon final paske byen ke pou lenstan nou pa gen palman an Ayiti, men pwojè sa li dwe vote an asanble dè minis pou ke an asanble dè minis yo vote. pwojes de dekrè elektoral sa e apre kwa pou pibliye l dan Le Moniteur ki se jounal nasyonal pou pibliye l men jiska prezan li rete nan kad yon pwojè. Eske mesye yo, minis kan ki la yo pral vote pwojè de dekrè sa oubyen eske yo pa pral vote l? Anpil tire pye. e nan mitan politisyen an Ayiti paske 30 mil lan gen ki di se vrèman egzajere 30 mil sa ap koze de dega l ap gen de konsekans dezastrez sou pati politik yo sitou lè lè e nouvo pati politik yo ki pa gen tout kantite manb sa yo Mesye yo tire pye e yo di ke mezi sa li favorize sèlman ansyen pati politik yo lèske nou pran Fanmi Lavalas etc. Selon yo menm se pati politik sa yo kab kapab jwenn kantite moun sa yo e selon yo menm tou nan demokrasi tout moun dwe gen posiblite pou eksprime ki sa yo vle, ki sa yo panse. Mezi sa yo pral fèmen bouch yon kantite moun. Se ansanm de zagiman ke pati politik an Ayiti ap bay pou defann pozisyon yo. Men pou CEPEA, se striktire pati politik yo. Ot pwen lòt pwen kritik dot mezi ke sosyete ke CEP a, Konsèy Elektoral Pwovizwa la, anvizaje pou l pran, se konsènan de sanksyon, de sanksyon ki ke yo anvizaje pou pran pou tout pati politik ki al patisipe nan kous elektoral la ki pa fè anviwon 3 pousan 2 oubyen 3 pousan vòt nan kous elektoral sa. Se atik 159 la de pwojè dekrè lwa, pwojè dekrè elektoral la ki pale de sanksyon ki gen pou pran kont tout pati politik ki pa fè anviwon. ki pa fè anviwon 3 pou san yon pati politik ka al patisipe nan pwochèn eleksyon yo, si ou pa fè anviwon 3 pou san, gen de sanksyon ki prevwa anviwon 6 an pou ekskli w nan kesyon patisipe nan eleksyon an Ayiti, paske si w pa fè anviwon 3 pou san de vòt, sètadi Ou pa yon pati politik ki popilè dotan sanksyon ankò se konsènan pati politik ki sèlman al anrejistre nan CEP a men nan eleksyon ki pa jwenn kandida oubyen ki pa voye kandida gen yon sanksyon anviwon 6 an de eksklizyon pou ekskli pati politik sa yo pou yo pa kapab patisipe nan de pwochèn eleksyon. Medam e mesye, e selon ou menm, kite avi pa w nan kòmantè la pou desizyon ki anvizaje pou pran pa CEP a, Konsèy Elektoral Pwovizwa la. Eske selon ou menm, mezi sa yo kapab ede sosyete ayisyèn nan avèk kestyon politisyen abolotcho ke peyi a ap plenyen sa fè byen de tan nap plenyen pou sa men nou potko janm ka jwenn yon solisyon e selon la lwa ektoral ou byen e dekrè elektoral yo politisyen sa yo toujou gen dwa yo gen agiman pou yo kapab defann pozisyon yo kisa ou panse eske e desizyon sa ki anvizaje pou pran eske li nan an enterè popilasyon an oubyen li pral ekskli de pati politik le nouvo pati politik kisaw panse kite komantèw nan espas komantè la pa bliye ankouraje travay la abòne like video yo silvouplè pou nou kapab rete pou travay la kapab kontinye.